Bonjour, bonswa mes amours kòman nou ye mwen konnen nou anfòm se Judeline and Fody ki antre lakay nou jodia mwen tounen back ak yon nouvo video pou nou video mwen pote pou nou jodia se kijan mwen pran swen vizaj mwen ok se yon mask mwen vin fè pou vizaj mwen mwen te fè yonn deja m pa konnen si nou te gentan gadel siw poko gadel desann desann desann desann wap wèl ok mes amours nap wè yon lòt swen vizaj mwen te fè ansanm avèk poud kafe lèt m pa sonje ok poud kafe ansanm avèk lèt. Ok mes amour avan m rantre nan video an map pwofite remèsye chak grenn moun ki abone a chanel la ou menm ki poko abone sa wap tann pou abone a chanel la map baw ti tan mèsi deske w abone a chanel la kontinye pataje chanel la avèk fanmi nou zanmi nou pou chanel lan ka grandi e yon gwo kout chapo ba pou tout ansyen abone m yo ok mes amour mwen pral pase nan video an tou dwat kisa mwen fè gen anpil moun mwen konnen. ki pa konn kijan pou yo pran swen vizaj yo fòk nou pran swen po nou timoun fò po nou rete bèl menm lè nou nwa se pa kòmsi se pa douko ki pran swen po ok se pa blanchi po tankou mwen menm mwen son moun nwa se nou wap gade la ok m son moun nwa. Men kòm pa tèlman lèd paske m pran swen pou m ok m fè ti m pa ka pran swen po m nèt ale paske m pa m pa yon moun ki plen lajan ki gen anpil lajan pou m ta di w pou m byen pran swen po m men kanmenm ti ak ti bagay mwen jwenn yo mwen pran swen po m timoun premye bagay nou dwe konnen ki pou ki kenbe po nou bèl e ki kenbe po nou djanm tou se bre anpil dlo si w pa ka bre dlo an san kòmsi ou nèk leve w bre dlo ou ka priz yon ti. Wi, yon ti sitwon, nenpòt sa w vle, yon ti ji sitwon oubyen yon ti zoranj, m pa konnen, ou ka prije nan dlo an pou w ka santi w ap bwè yon bagay ki gen yon bagay ladan l. Oke, se bwè anpil dlo. Depi nou leve le maten, bwè dlo, bwè dlo. Toutotan w ka bwè dlo, se bwè dlo. Paske dlo bon pou po nou, li bon pou pou tout nou, oke. Dlo an li menm, lè w bwè dlo, li fè vizaj ou vin bèl, oke. Bwè anpil dlo. Dlo bon pou vajen nou tou. Si nou pa t konn sa, wi dlo bon pou vajen nou anpil, anpil. Ok map pase nan video an tou dwat. Kisa timoun m pa tap fè video an non se paske se lèm pral antre nan douch lan pou mal fè sa m di an non m di sa ka rive gen moun ki konnen sa ka rive gen moun ki pa konnen sim fè video an li ka itil on lòt moun ok se sak fè map fè video an kisa mwen pran mwen pran yon grenn pòmdetè yon kiyè siwo myèl se ansanm avèk siwo myèl pòmdetè mwen fè mas sa jodi an si nou ta renmen wè Plis mas nou ka mande m map fè paske m pa rete nan yon sèl mas mwen fè tout sam wè ki vrèman bon pou vizaj mwen an m ka fèl 2 fwa nan yon semèn konsa tou sa li menm mwen pral fè la a ou ka fèl 3 fwa nan yon semèn ou ka fèl 2 fwa sa pral depan de kantite tan ou gen ok ou menm ki pa renmen fè mekòp pran swen vizaj ou paske se pa sèl mekòp ki fè moun bèl lè w pran swen vizaj ou vizaj ou vrèman bèl paske mwen menm m pa yon moun ki konn gen mekòp nan vizaj mwen pandan map fè videyo m pa konn fè mekòp timoun. Mpa kache di nou sa mpa konn fè mekòp men sim jwenn yon moun ap fèl mwen map fèl wi men mwen menm mpa konn fèl pou tèt mwen se konsa mwen fenk leve tou si nou ka wè zyem parèt yon ti jan wouj wi mfenk leve nan dòmi se konsa vizaj mwen ye ok se konsa li ye kounya mpral fè mas lan poum pase nan vizaj mwen premye sa map pran map pran yon napkin. Si w gen yon lòt bagay, ou ka pran yon lòt bagay, men mwen menm son ti napkin m ap pran. Timoun, pran swen po nou. Menm lè w te nwa, depi w pran swen po w, po w ap toujou rete bèl. Ok? Mwen pase nan vizaj mwen. Ou wè, m nèk pase yon bagay nan vizaj mwen, li gen tan vrèman bèl. Ou pa bezwen nan plede tout jounen pase poud fè mekòp. Si w renmen mekòp ou ka toujou fè mekòp ou men pran swen po w. Ok timoun m pral kòmanse mete sa. Premye bagay nou dwe konnen tou depi men w pral nan vizaj ou ou dwe lave men w. Mwen te gentan lave men m se sak fè m pa moutre nou m lave men m nan moman la. Ou dwe lave men w kenbe men w klin pou met men w nan vizaj ou. Se pa sèl chouchou nou non ki bezwen men w pwòp se tout sa w ap fè avèk men w. Lave men w. Ou te mèt wè men w bèl manti men w gen kras ladan l. Paske men son bagay ki kenbe kras anpil. Ok timoun m ap kòmanse kòman pou mete l nan vizaj ou. Men kòman pou mete l. Wè. Ay bagay la ap tonbe atè a. Mh. Mwen mete siwo myèl nan pam nan, si m pat met siwo myèl nan li tap yon ti jan blanch. Oo genlè map mete map mete kapichon paske wi kapichon rele sa m pa konnen non mwen menm. Ay paske timoun m pa vle pou l pran nan mouchwa, menm lè m gen mouchwa m pa vle pou l pran nan mouchwa m pa vle pou l pran nan cheve. Ok. Mwen pral byen bay figi m nap wè talè. Ok mes amour mwen fini si nap byn gade la nou wè m fini Wouyy tine an pa fè respèl menm non timoun sa nou vle m fè avèl koupel retire ladanl ok kounya map kitel fè nou wè kijan la vin parèt yon ti jan genlè nap kinan pase ladann nan e map kitel fè. 15 minit wi 15 minit map kite fe ok timoun pandan se tan nou konnen depi map fe ti mas sa yo fom fon ti danse yon ti mizik m pral pase.

Humm vizaj mwen pa bèl menm non timoun Ok mes amour eske nou wè Nou wè kijanl vini Kounya lè an rive poum al retirel nan vizaj mwen M santi li yon ti jan kole kole kole m pral retirel nan vizaj mwen m pral lave vizaj mwen aprè nap wè Ok mes amour mwen fini si nou ka wè la waww. Gade kijan ti vizaj lan vin bèl. Bay, bebe. Woy, menm si mesye an pat renmen m, lè l wè ti vizaj mwen konsa, l ap di, a, m te ka renmen manzè wi. Manzè pa mal non. Ok mes amours, se tout resèt lan sa. Lèfini timoun, yon bagay ki vrèman enpòtan ankò. Se gen yon sèvyèt pou nou siye vizaj nou wi. Se yon sèvyèt pou bouboun nou, yon sèvyèt pou vizaj nou, yon sèvyèt pou nou siye kò nou. Sèvyèt ki siye kò nou an pa dwe al nan vizaj nou menm menm menm menm. Li pa dwe. Menm jan nou wè l pa bon. Ok, mèsi a chak grenn moun ki te banm sa ki pi enpòtan nan vi yo an ki se tan nou, mèsi, mèsi. Ok mes amour se tout video an sa sa mwen tap di nou ankò timoun mwen gen yon ti bout nan video an mwen te pèdi m pa konn sak pase m panse li tap li te la lèm vin gade lèm ap travay video an mwen pa wèl ok mes amour map mande nou pou nou pran swen kò nou ok timoun pran swen po nou se pa sèlman achte krèm pase sou po nou gen anpil bagay nou gen nan kwizin lakay nou ki ka pran swen po nou ki ka ede nou ki ka fè po nou bèl ki ka kenbe po nou djanm timoun. Pa bliye brè anpil dlo ok. Pa bliye ankò achte yon sèvyèt pou vizaj nou achte yon sèvyèt pou nou fè lòt afè nou ou menm ki poko abòne sa wap tann merci anpil paske nou abòne a chanèl la nap wè nan yon lòt video e